An tan nòmal, yo rele m Blèz. Jodi a, m sou lakou Campus Henri Christophe ii Limonad e li t ap trè dwòl si m pase san m pa met limyè sou travay sa m wè la. E m pa kache di nou, zèv sa m tonbe sou li sou lakou Campus la, li vrèman fè m kontan. E jodi a m deside montre nou jeni ki dèyè travay sa. Mwen se François Dautien, mwen se yon atis des beaux-arts, mwen se etidyan nan katriyèm ane nan Beaux-Arts Ciel à Ciel.
Ok zèv sa map gade la son son trè bèl yon trè bèl travay kisak pouse w fè zèv sa kisak enspire w fè l. Zèv sa li li gen yon ti kout istwa tou piti dèyè l men map kòmanse depi a lorijin ki se depi lè m konnen mwen map antre mwen rantre nan espas la e mwen konnen m te bon nan konkou bò isit la mwen pase m di bon espas sa le fèt ke son talan mwen te genyen depi m piti m di m konn repwodui de dè choz deja epi alò m di bon espas sa m anvi repwodui menm te tande yon rimè ki di ke Gen gen yon makè kanbus la nan espas la. Mwen m chache l m pa janm wè l. Epi m te gen vizyon fè l men m pat janm fè l. Men kounya la se la m soti a la epi m nan katriyèm ane m pral soti m di bon m pap kite kanpis la san ke mwen pa repwodui zèv la. Epi mwen menm lè m ap pwodui zèv la nou gen yon kanpis kounya la plis kanpis ki te la deja. Mwen menm m chwazi fè kanbus ki te la deja pou tout moun te ka sonje bote kanbus la te gen a lepòk 2012. Ok ok entèresan. Imaj kanbus la a lepòk 2012, kote w jwenn li pou w pwodui zèv sa a menm? Kanbus la gen yon liv. Li gen yon liv ki gen tout detay yo nèt sou li. Epi sou entènèt la tou gen anpil foto lè li te fin fèt. Donk mwen gen liv la, epi mwen jwenn foto sou entènèt la tou, kèk ti pati ke m pa t gen. Tout se menm sa. Ok, an tèm de mezi avèk pwopòsyonalite, Kòman ou jere sa? Eske nan liv sa a ou jwenn ke sa a li gen yon mezi menm, antre a gen yon mezi epi ou fè l an fonksyon de yon echèl oubyen se just ou menm ki chèche pou bagay pa w e pou travay? Kesyon trè enpòtan. E m pral ban w ti esplikasyon ki trè klè. Mwen itilize yon echèl ki se yon echèl de 200. Makèt la li menm li sou yon sipèfisi ki se 2 mèt kare. Mwen itilize yon echèl de 200. Kif o ap gade la? Batiman an mezire 30 mèt de long. Kounye a la pou m jwenn echèl la, mwen fè rechèch, mwen twouve sou entènèt la ke batiman an mezire 60 mèt. Sa vle di tout dokiman sa yo nèt sou entènèt la nèt wi? Wi, se pa gen tout mezi yo non, men tout sa m te bezwen jwenn se echèl pou m te ka jwenn batiman an. Kounye a la, a lèd de echèl mwen jwenn pou batiman yo, mwen itilize kapasite atifizyèl mwen pou mwen jwenn tout pwopòsyon lòt espas yo. I sifi sèlman ke m te jwenn sa. Sa vle di ou fè anpil jewometri la pou fè sa w ap fè a.
Kounye a la pou m esplike w echèl la, mwen itilize yon echèl de 200 paske espas m t ap genyen pou m te fè zèv la se echèl de 200 li t ap ka pèmèt mwen. Kounye a la, mwen sèlman konvèti 60 mèt la an santimèt epi mwen divize l pa 200 epi kounye a li vin ban m 30 santimèt e donk ki fè m te ka di se echèl de 200 egzakteman epi mwen jwenn li. Mwen repwodui batiman yo e tout lòt yo vini apre. Ok ok entèresan. E lè nap gade batiman yo la, a kisa yo fèt la, sa nap gade a menm? Batiman batiman yo gen e yo gen anpil materyo nan yo. Premyeman men sa a, sa ki a pli grande echèl nan yo a ki se li gen ti katon triplèks, li gen Li gen kisa? Katon triplex. Ok ok kote ou jwenn materyèl sa? Materyo sa wi m ka di. E se nan vil okap mwen te desann mwen achte l pase triplex sa yo itilize l pou yo fè makèt oubyen lòt bagay defwa li pase si yon katon ki ki di ok ki kenbe kò li epi mwen itilize e bristòl epi wap gade poto yo poto yo se bwa Pikachu yo. Ap fè fòje yo, poto poto devan yo, ya. O, ok, ok. Pikachu se bay sosis, bay sa. Ya, ya, exactement, sosis. Ok, trè byen. Ou achte anpil sosis, wi? Non, m achte chase bwa.
Ah, ok. Entèresan.
E pi,
e fè fòje yo ap gade yo, se, ou konn wè fil bale yo, laylon yo. Bale, ya, ok. Ya, se yo menm, mwen pran tan m koupe yo, e pi, men m te jwenn enspirasyon sa, pase fil fè fòje yo t ap ban m anpil pwoblèm, m pa t janm. Tankou nou ak kisa m te fè yo pase yo ap gade yo la. Se enteresan monchè. Ya rèd. Kounye a rèd son jou m ap bale m jis wè fè fòj yo epi.
Mwen wè yo solid. Ya. Wi yo solid paske m fè yo m kole yo avèk ti kreziklou donk. Bon m pa konn sa k pase men depi w kole yo ak kreziklou yo tèlman solid tankou se bagay ki fèt deja. Ok se enteresan donk m gade la ou gen ou gen ou gen ou gen pikachu ke ou itilize donk se kòmsi yon seri de bagay ke petèt tout moun gen nan anviwònman pa yo wi se sa donk sa vle di ke li gen kisa m te ka di li gen rekiperasyon ladan l rekiperasyon defwa se lè ou itilize yon bagay ki jete nan a la epi ou pran l ou pwodui yon zèv ansanm avèk nan li la. Tout vit yo ap gade ki yo pwodwi la se yon seri de nan fatra mwen pran vit yo nan bay plastik pa egzanp bay ki konn gen kas yo mwen jwenn epi mwen repwodwi epi mwen mwen itilize yo la.
Ok entèresan e konsènan kòm gad sa sa yo map gade la a ki sa yo fèt? Sa yo se yon desen mwen fè sou m gade wap wè twotwa yo sou lakou a m gade desen an m pati sou òdinatè mwen. Mwen fè desen an sou Illustrator epi. Ah ou manyen Illustrator trè byen? Wi. Ok, entèresan.
Eske se anndan kòmsi pandan nap aprann, pandan w nan Boza la yo montre w travay sou li oubyen? Wi, pandan m nan Boza la yo montre m travay sou Illustrator. Ou konnen, se Boza atis nou ye donk nou fè yon pakèt bagay anndan. Ok, entèresan.
Paske mwen m pa kache di w, sa map gade kòm travay la la li vrèman enpresyone m. Konbyen tan li pran w pou fè l? E li pranm aksyon travay sa wap gade la li pranm 648 è de tan mwen kontwole paske chak kou m bay travay mwen note nonb dè ou mwen fè yo donk m pa si tan an tèm de mwa la m ta ka di ou ak 10 avril la la sot fè anviwon 10 mwa mkwè. 10 mwa wap travay sou sa a? Wi. Waww entèresan.
Se sa. E waww waww waww waww m panse ke 648 è de tan. Wi paske mwen li pranm anpil tan. Imajine w bro, si w divize sa pa 24 m pral ap bay anviwon 27 jou konsa m konn. Donk sa vle di ke 27 jou san, bon an tou w pa retire è manje, w pa retire è dòmi donk 27 jou. Paske youn nan bagay misteri ki enteresan nan zèv sa m ap gad la, se lè m ap gade devan batiman administrasyon an, ou repoze yon desen kòmsi ki nan administrasyon kanpe sa w mete ladan l, sa m pa kache di w se enteresan enteresan. Kounye a otre detay ankò ki yon ti jan. vrèman ke m vle mande w, èske ou menm ou satisfè de travay ke w remèt la finalman? E akoz li te, se yon bagay, se yon travay ki ekstrèmman difisil, sa fè tou, kanpis la egziste depi 2012, e m p ap kache w, se pa mwen ki te premye gen ide fè sa. Men kounye a la ou ka toujou gen ide a men se kapasite pou fè l la. Ou konprann sa m vle di la wi. Se yon bagay ki trè difisil e donk le fèt ke m reyisi jwenn rezilta sa, bon ou konnen dèfwa fò w fè djòlè, epi le fèt ke m soti a rezilta sa, donk. Mwen satisfè kanmenm. Men m santi m te ka fè plis toujou. Men ou konnen peyi a difisil, dèfwa materyo ou bezwen an, ou pa vrèman ka jwenn li. Ok. Apre tan, an tèm de depans, kòmsi lajan, konbyen w evalye ke travay sa a koute w kòm lajan? Li pran m anviwon 6 mil dola pandan w ap gade l. Tèlman li koute m. Sa vle di moun ka gade l, lè w di bon li pa pran lajan, li koute m anpil anpil. Ok ok se enteresan. Wow. Kounye a, yon kesyon m anvi poze w tou. Gen yon pakèt etidyan kòmsi ki nan domèn Bozar yo, yo travay an fonksyon de devwa pwofesè ba yo. Eske sa a se yon devwa oubyen se bòn volonte ke w genyen epi w just fè sa a, ou depoze l? N ap tounen sou premye pati a, donk ki n te pale a. Se pa yon devwa li ye, men se te yon vye rèv, m te ka di w, paske m te gen l depi lè m premye antre m di w deja. Ou konprann? Men kounye a se lè m ap soti m anvi reyalize l, men se pa yon devwa, ou konprann? E m panse tou, pou tan, pou sa mwen bay sa fè m pase, m pa kwè pwofesè ta pa imajine ba w yon devwa konsa tou, donk tèlman e konplike. Apre w fin fè sa, kòman enpak yo ye? Kòmsi, kòman, kòman w wè kominote a wè sa, kòm travay la? E kominote a vrèman. Epate donk, menm lè m te vin ekspoze l la premye fwa, yo te oblije kouvri l paske te gen lòt aktivite anndan pou. Moun yo pa lage vin ladan l. Wi, donk sa vle di ke donk tèlman moun yo te, moun yo te enpresyone pa. Wòw, wòw. Mwen m pa kache di w, sa a li, li, li, m wè zèv la, premye jou m tonbe sou zèv la sou entènèt anvan tou epi m di kèt! Monchè la. Nèg sa fòm rankontrel. E wè sim pat an Ayiti m tap peye avyon vin vin la a menm vin gade travay sa paske janm di la nou vrèman vle fokis sou moun kap fè bon travay sa nan kominote a gade kòman nou ka vann sa gen kòm potansyèl yo bay lòt kominote fè moun wè ke gen nèg gen ayisyen la kap fè koze kap fè bon travay depi Kilè ou santi ou sipoze fè yon etid nan boza? E boza se, bon, kapasite atistik mwen gen menm, se yon bagay ki tap goumen ansanm avèm depi, depi mwen, depi mwen piti nan tou jèn laj mwen, mwen nan lekòl primè, mwen pran anpil kou, sitou nan bwofesè yo dèfwa lè ou gon kaye matematik, epi tout sa ki vin nan liv la se fon desen ladan. Kidonk ou ki te konn bwofesè a pap twò apresye. Ou konprann? Donk mwen te toujou ap fè desen, fè desen, fè desen. Donk se te yon bagay tankou m pa t ka anpeche m de li. Ou konprann? Donk malgre sa m te kontinye, malgre difikilte m. Dèfwa paran yo plis vle wè w ke w ap fè yon nivo matematik oubyen w ap fè yon w ap etidye ke w ap fè yon desen. Donk, men malgre sa, m te toujou di w se tankou se yon pati nan mwen ke m pa t ka anpeche. Donk. Ki fè ke bò isit la depi lè m parèt m tande bò isit la gen Boza m di mwen menm se nan Boza m prale epi okenn lòt chwa ankò. Se konsa. Gon kliche ki fè kwè ke nèg ki fè Boza yo se nèg ki petèt pa ka fè matematik, ki petèt pa ka fè domèn ki mande kantite refleksyon yo. Kòman w konprann sa ou menm? Mwen sa m te ka di, mit sa ke etidyan, lòt etidyan yo gen ki nan lòt fakilte yo, se kreyasyon, kòmansman, depi nan kòmansman Boza la. Men, bon, m pa pral rakonte istwa, men se yon mit ki te gen depi nan premye pwomosyon ki te gen nan Boza la. Ok? Nèg yo pa t ap etidye. Fason yo te antre a.
Bon, dapre sa yo di, se yon seri de moun, se tout kote yo te chwazi pou yo, lefètke yo te vin nan espas sa. Espas la te bezwen ranpli moun. Alò, yo menm menm yo te vin gen mwens nòt pa rapò a lòt moun yo. Alò, yo se dènye fakilte ki te rete tou. Epi yo chwazi mete moun sa yo nan boza. Donk kounye a la, w ap gade boza la se yon lòt bagay kote ke timoun nan mèt te ka fè matematik, li mèt te ka fè jeni, li mèt te ka fè medsin, nenpòt sa l vle a men depi l depi l santi l atis, l ap vin ladan l. Donk mwen menm, lè m te lekòl, m te ka fè tout bagay. M te trè bon nan matematik. Se sa dayè se sa ki pèmèt mwen fè sa. M te trè bon nan matematik, biyoloji menm kwa, donk sa vle di ke m te ka fè nenpòt fakilte ki genn dan la. Se pa pou mwen sèl, tout kolèg mwen yo la tou. Nèg yo fò, yo bon nan tout bagay nèt, donk se pa yon kesyon de mank de kapasite ki fè yo chwa. Men se jan boza evolye, donk se moun ki santi yo atis. Ou konprann? M pa ka, ou wè si m pa t fè boza, m pa santi m t ap fè lòt fakilte bò isit la, m t ap santi m epanwi otan ke m epanwi lè m ap fè boza. Lè w fè konsepsyon sa a an twa dimansyon, Eske ou menm ou gen konesans nan yon seri de lojisyèl kòmsi pou ka fè, kòmsi menm sa ou sot fè la pou ka fèl a lèd de lojisyèl enfòmatik? Eske ou travay sou sa tou? E ou wè, m te ka repwodui sa sou, sou, sou an 3D tou. Pase mwen m s on nèg ki, e bagay nimerik tou mwen touche sa trè byen tou, menm si m pa fon gran bagay ladan l pase ou konnen m plis renmen penti. Ok. Donk, men w ap gade plan sa. M pa t trase l sou sifas la avan. Li trase dabò sou Illustrator an avan. Donk de Illustrator ap pèmèt mwen reyalize l la. Kounye a pandan w pale de Illustrator la, m gen yon kesyon m anvi poze tou, paske sa monte nan tèt mwen souvan. Pa rapò avèk monte entelijans atifisyèl la, gen yon pakèt nèg k ap fè tablo, k ap fè penti, ki pa travay pa pwòp tèt yo ankò, kote ke yo plis repwodui sa ke IA ap ponn ba yo. Ki avi w sou sa? Eske ou santi w menase kòm atis avèk enfliyans IA yo?
Bon, nòmalman paske dèfwa moun nan, premye rekou moun nan dèfwa lè l potko gen IA a se tankou mwen menm antanke atis oubyen ou menm antanke dizaynè. Men kounye a la, lè vin gen yon moun ki ka annik repwodui l, paske dèfwa moun nan ou ba l, moun nan ki vle travay la dèfwa li pa gen yon bon konesans. De sa moun nan pral pale alò moun nan jis fon travay la li fon entèlijans atifisyèl fèl pou li epi li di men travay ou moun nan ki pa gon twòp bon konesans lap annik pranl epil bay moun nan kòb la kounya la ou menm ki ta pral fè lajan sa ou wè se on nèg ki pa menm pran tan poul fè travay la korèkteman menm epi ki jwenn li. Donk ou kòmsi ou ta di IA son menas pou ou menm antan ke bòs atis? Li pa fin menas men l antijen pase gen moun ki vrèman konn sa ki ar la pase gen moun ki gen konesans nan ar la ki konn sa yo vle donk ki konn lè yo bezwen yon bagay se Se yon atis ki etidye pou sa ap chèche. Ok, ok.
Pase lè nap gade la, gen kèk ti detay ki pa la, pa egzanp, chèz yo pat la nan premye depoze kanpis la menm. Chèz, chèz ki sou kanpis la aktyèlman, chèz wouj yo. Wi, yo te la, men wap gade te, men fason e, se vre fason echèl la ye a, gen de detay li pa pèmèt ou mete, wè tankou si m te li, se yon echèl ki pi gran. lè sa a m ta ka mete tout detay mwen vle. Men kounye a la, le fèt ke detay, si wè met kèk detay la, apre li tèlman parèt mine wi, la remèt do materyèl pou genyen pou fè yo tou, se la li difisil, se sa. Pa rapò avèk konbyen santèn èr ke ou mete pou reyalize sa, èske pandan nan pwosesis sa, pa t rive yon moman ou fatige, ou di ok, ou bay sa vag? Sa rive, se sa k fè m fè, se sa k fè m pran tout tan sa menm. Donk m gad, dèfwa m konn gade travay la, travay la tèlman mande travay, li gen anpil detay, Dèfwa m gade, m di, sa m fè la? Kounye a la, sa konn ban m kouraj dèfwa, se lè yon je moun tonbe sou moun nan, moun nan epate, li di, o, gad yon mirak! E kounye a, donk sa, sa reban m fakilte pou m montre m ke se pou m bay piti m ap fè a. Men akoz li tèlman devan m lontan, donk m ap gade l, m ap gade l, m ap travay, m panse ke sa m ap fè a, tout moun ka fè l. Oubyen tou, se pou yon bagay eksepsyonèl li ye, poutan, lè yon moun tonbe sou li, se lè sa, ou konprann, se sa. Men. Ya, Ok, kounye a n ta di ke apre reyalizasyon sa, kòmsi, kòman ou santi konsiderasyon pou ou menm antanke atis nan kominote a oubyen antanke akonplisman pou tèt pa w menm, kòman w santi sa menm?
Bon, le fèt ke m te di w deja se te yon rèv li te ye, donk mwen reyalize l, bon m santi ke mwen satisfè o fon, ok, malgre li gen travay pou m fè ladan l toujou, epi mwen satisfè paske m santi ke lè w gen yon rèv ou akonpli l, se byen. Pou mwen se deja enteresan. E talè ou te di nou ke ou menm ou fè tablo tou, ou fè penti. Wi. Donk, m panse ke l ap enteresan pou nou ta vizite kèk zèv ou, epi pou nou gade kòman ke nou ka plizoumwen pale a moun yo, epi fè moun yo dekouvri Daro k ap fè yon bèl travay sou kominote kanpis la. Men, m pa kache di w bon travay frè m. W ap frape trè byen la a, e m panse sa w ap fè a li trè enteresan. An n al vizite tablo yo? An n al non. Nou pral gade kòman, kòm nou ka jis e pale de zèv yo eksetera donk. E zèv sa yo m ap gade la nou pa ka jis pale de yo paske gen yon pakèt detay ke nou ta sipoze wè ebyen epi epi apwofondi sou yo. M sonje gen yon gen yon atis ki te di m ke fòk yon atis pa tante eksplike yon tablo paske tante eksplike l ka kraze zèv la, li ka fèmen nan yon sòt de bwat. E ou menm, kòmsi lè w fè lè w fè tablo sa yo èske Se yon bagay ke ou repwodwi oubyen se just enspirasyon ki depoze epi ou lage? Mwen menm, mwen toujou enspire paske m pa wè chak zèv, m pa tankou m pa janm repwodwi tablo, bon antanke atis sitou jèn pent, yo toujou di bon fòk ou repwodwi tablo dèfwa pou ou ka gen plis bagay. Mwen m poko janm vrèman pran tan m pou m repwodwi yon tablo pase m santi m pa fyè de tablo a lè se repwodwi m ap repwodwi l. M plis renmen imajine. Epi mete donk se lè sa m jis fyè de zèv la donk sa pou otan satisfaksyon pou mwen antanke atis. Eske tankou pou fè tablo sa ou fèl deja sou yon ti papye ou fè a kreyon apresa ou fèl la oubyen ou just rale tablo a epi ou just desine?
Wi pliske se pa tout tablo m non gen nan yo pa egzanp sa Egzakteman jan w di la, mwen te fè koki a dabò sou sou yon ti fèy, donk gade kisa m ka mete, epi, men se pa tout. Yon bagay ki yon ti jan atire atansyon m, yon pakèt nèg k ap fè art, kòmsi, keswa nèg la fè peinture, sculpture, ou souvan wè, ou idantifye nèg sa a fasil, kèk fwa, yo dread, yo gen zanno, yo gen tatoo, kòmsi, kòman w konprann sa, lefètke depi nèg la fè domèn, ap egzèse nan domèn atistik yo, ou souvan wè l gen bagay sa yo, kòman w konprann sa menm? Eske se enfliyans oubyen? Bon, m panse enfliyans lan tou, sa, enfliyans lan konte tou paske dèfwa lè yon nèg la di bon m ap fè art m antanke yon atis, li ki vle pwouve ke l se atis kote moun parèt dèfwa, piblik la sitou gade atis yo, sitou dèfwa kòm moun ki fime, si w pa fime w pa atis dèfwa, sa jwe sou tèt atis yo tou dèfwa ki pouse yo fime dèfwa oubyen abiye nenpòt ke kelke fason pou yo ka wè ke se atis yo ye. Men mwen menm m pa janm antre nan lojik sa, m toujou trè senp, bon petèt cheve m ki ka, se pa tout moun ki fè cheve tou prèske men m pa janm antre nan lojik sa. Ok, isi a nou gen 3 tablo e petèt m panse ke se 3 bèl zèv ke w gen la e m pa pral oze di ke se 3 pi bèl zèv ou, petèt ou ka gen lòt bèl zèv ki ekspoze nan mize lakay ou oubyen nan kanmpis la donk m panse ke sa m ap gad la yo vrèman enteresan. Kòmsi bò kote paran w, Kòman yo wè ou antan kon nèg kap fè art? Eske yo satisfè de chwa a? Eske yo pa, yo alèz avèk ou nan sans sa a? E, bon, o debi, depi lè mwen pran desizyon pou m te vi, pou m te, pase, pa bliye, depi lè m pran desizyon pase, se lè m vin la m fè chwa de boza. Malgre m te gentan atis deja, m te santi m atis paske depi w atis ou se, ou santi sa depi lè w piti, nan, nan konpòtman, nan, paske wap wè w gen yon talan inne tou pou fè de seri de bagay ke. Pèsòn lòt parèt konsa ap fè. Donk sa se yon talan ine ou gen lakay ou. Donk depi m konnen m te ka fè desen, m konnen m te m atis depi lontan. Men lè m rive la m jis fè chwa sa. E donk mwen epanye ladan l. Men lè m pran desizyon an, e paran m yo aksepte sa depi lè m pran desizyon an. E pi yo sipòte m jiska prezan nan tout sa. E eske ou wè ou kòm yon moun ki pral ganye vi ou avèk ar? E
pou mwen menm, ganye viv avèk Allah nan peyi tankou Ayiti, li pa difisil. Men mwen menm, mwen pran desizyon pou m ganye lavi m, keseswa nan a oubyen nan nenpòt sa li a. Men mwen, mwen m panse sensèman ke avèk travay mwen, detèminasyon mwen, mwen ka reyisi nan nenpòt domèn li ye. Antanke atis, nan ki pi gwo ekspozisyon ou patisipe deja? E pi gwo ekspozisyon m patisipe sitou dèfwa se, bon, se jounen mondyal de la, ki se gran jounen Allah, Donk se lè se se bò isit la nou pwofite moute, nou nou toujou fè gran aktivite sa kote yon pakèt moun vin gade zèv nou, ki sot lòt kote, medya eksetera. Nou se jou sa pou mwen ki pi gwo akti e pi gwo ekspozisyon pou mwen. Paske jou sa son jou spesyal li ye. Ok, èske ou gen zèv ou ki vwayaje kòm si nan nan lòt kominote deja? Non, le fèt ke mwen son jèn atis donk ki fenk ap pend, donk. Sa sa poko rive men sa gen pou l fèt. Eske antankou moun kap fè art ki chwazi vin nan inivèsite pou ou mete kòmsi plis sou sa wap fè a toujou eske ou vrèman wè w kòm on moun kòm on modèl ki ka enfliyanse lòt moun ki anvi fè art vini nan vin fè yon etid nan Beaux Arts? Wi, bon sitou zèv la sot gade talè ki se Market Campus la, sa sèlman 2 moun gade l paske se pa m sèl ki gen enèji sa. Se pa Gon pakèt lòt atis kap vini malgre yo pa yo pa nonbre anpil anpil men nan chak jenerasyon wap jwenn gon pakèt. Donk mwen menm tou mwen gen mwen gen modèl pent ayisyen sitou jodi a m kwaze avèk youn, m gen chans kwaze avèk youn. Donk sa vle di ke lè wap gade zèv yo, ou enspire de yo, ou anvi tankou yo, ou anvi reyisi menm jan ansanm avè yo. M panse mwen menm tou m ka rive nan yon nivo tou pou aprè lè epòk pa m nan fin pase pou lòt jèn vini ap swiv modèl mwen tou. Ok, ou pale de modèl la. Eske ou ka banm non kèk pentre ke swa ayisyen ou byen nan lòt kominote ki vrèman enfliyanse travay ou e ke ou swiv ou plis ou mwen ap fè rechèch sou yo tou, tou sa? E kòm pent ayisyen, m te ka di w Kervens Prevaris, donk se yon nèg, jodi a m gen chans kwaze misye jan m te di w la, se yon atis ke mwen, mwen vrèman enpresyone pa zèv li, sitou koulè l itilize yo, se tankou se koulè sa yo menm mwen renmen itilize tankou, donk m renmen sa, donk m pral eseye chwazi, m pral eseye plis travay sou misye e sou fason ke li pent travay li yo paske yo vrèman eksepsyonèl men kòm pent aletranje mwen renmen gade zèv Dali tou Salvador Dali wi siwman konn tande pale de pent sa mwen renmen gade misye donk sa lè si wap wè travay mwen m pa pral di se kopye m kopye se travay yo oubyen tou yo totalman enfliyanse m paske mwen m tou son nèg ki renmen fyè de travay mwen m renmen gade travay m pou m di sa se mwen. Donk mwen toujou pran touch, gade kòman nèg yo mete touch etc pou m mete touch pa m tou. Nan ki kouran ou enskri an pwodiksyon tablo w yo?
Bon, pou le moman la, mwen fè abstrè, mwen fè surrealist, ok, mwen fè realist tou, men m poko vrèman chwazi yon stil pou m di bon m ap penn sou li a yon linye etc. Men w ap gade dèyè w la ki se yon tablo abstrè, epi la se yon tablo realist, e la se yon tablo. e surrealis. Byen ke m pa renmen fè atis esplike zèv yo, eske ou ka ban nou ti detay de kisa k enspire w fè sa? Kòman pwosesis la menm te ye? Bon, tablo sa a tit li se Autrefois. Donk nan tèt mwen yon jou, yon jou maten m leve, m tap eseye imajine e òm nwa yo nan po endyen yo a lepòk, kòman sa te ye. E m di nan sou tè, sou tè sa aktyèlman, ki se Ayiti. Epi m di bon, Sa fè mwen pa fè moun yo avèt pou koulè po wouj yo te gen an, mwen chwazi fè yo avèt po nwa. Mwen chwazi fè endijèn sa avèt po nwa epi lans sa nan men lan. Se te a lepòk kòman sa te san teknoloji eksetera mwen imajine e bonòm sa mwen mete l sou yon twal. E pou konsepsyon sa menm, kòmsi ki sa k enspire fè l? Sa m ap gad dèyè do w la la. Pou konsepsyon sa li menm, e se yon se yon pti pe long istwa. Mwen m toujou Bon sa a antre nan spiritualité tou wap gade li gen Yon demon avèt Yon zanj ki anlè a Mwen m pap bon bon bon ti esplikasyon bon petèt ou menm tou ka gen pwòp esplikasyon paw pase dèfwa lè wap gade zèv la sa fè efè sou ou pandan wap gadel la gon ide ki moute nan tèt ou gon sinifikasyon donk se sa mgi ala donk se fòl entè fò moun poze kesyon epi pou moun ap eseye reponn pou tèt li. Men nan lojik m fè l la, se dèfwa gen de chwa ou fè, bon, ban m bay ti zèv la avan, ti zèv la ki se Espri Fragmante, w ap gade jan tablo a, se yon tablo ki divize, bon, se se la tit la soti egzakteman. E ou konn enfliyanse dèfwa pa chwa w ap fè. Dèfwa ou konn di bon, le byen, le mal, e. Donk nou enfliyanse pa le byen e pa le mal. Keseswa chak jou k pase oswa ou fè byen oswa ou fè mal. Men nan tèt mwen, m panse sensèman ke e sa nou pa ka wè yo dèfwa yo enfliyanse sou sa n ap fè yo. Donk se nan optik sa ke w ap gade mwen mete yon fetis nan mitan lòt bò a tou. Se, se mwen, mwen kòm frajilite lavi a. Oke? E w ap gade yon òm ki gen yon pati moun donk mwen te vle dekri reyalite e rapò lòm gen avèk lanati. Epi vag ki ajite anba. Fetis la, ki se danjrezite, tout danjrezite ke mond sa a pwopoze. Ok, eske, eske lè w ap travay yon tablo, ou fè yon kantite rechèch anvan, oubyen kòmsi ou just depoze epi, kòman, m bezwen kòmsi plonje nan eksperyans enspirasyon yo, kòman sa ye? E, enspirasyon an vini dabò. Mwen eske w met alkòl, tou sa? Non, m pa janm itilize alkòl. E, men enspirasyon an vini. Men kounye a la, pou m reyalize enspirasyon an, li mande rechèch. Ok? Donk sa vle di ke li pa sèlman sifi pou gen enspirasyon, pa bliye m di w, mwen se yon jèn pent, donk se, m bezwen plis konesans toujou. Chak sa mwen vle reyalize, mwen fè rechèch, mwen fè rechèch, epi, lè mwen abouti ak tout rechèch mwen, epi, mwen chwazi, men, ide a te gentan la, sa m ta pral fè a te gentan la. E dèfwa tou, ou ka fin di, men sa w pral fè, epi lè w rive, ou gen yon ti bagay ou ka ajoute. se konsa. Sa poko rive ou panse ou fin nan yon tablo epi 2 semèn apre oubyen 2 mwa apre ou ajoute yon lòt bagay ladan l. Ebyen egzakteman sa m sot di w la donk e tablo pa janm vrèman fini vre pou atis toujou yon bagay ka ajoute toujou gen bagay ki ka ajoute egzakteman. Eske ou fè yon zèv deja epi yon moun vini l di ke li pa bon? E
an reyalite bon, m pa, tout moun ki pa, moun ki gen konesans nan ar la, li pap janm vin sou yon ar pou l di, pou sou yon tablo pou l di, tablo sa pa bon. Sa se pou moun ki konn sa ki ar la. Paske sa ki bon pou ou a, defwa li bon pou yon lòt, donk se egzatman sa. Donk, men moun ki pa gen konesans lan, Sa ka rive tablo a pa nan gouy epi i ka di i pa bon men mwen sa poko janm rive m paske sitou mil m toujou refrekante milye kote ki gon moun sitou kote m ekspoze se moun ki gen konesans nan ar donk sa vle di ke on moun e m poko janm jwenn on moun pa di zèv mwen pa bon. E zèv sa ki detay ou ka bay de li zèv sa ki dèyè dom nan la menm? Bon sa se on zèv abstrè E mwen fè li, se nan ki se vizaj di van, se ki se tit li. Van ap soufle, pèsonn pa janm wè l, alò mwen m t anvi mete yon vizaj sou li. O, se enteresan.
Donk w ap gade koulè yo, se pou ekspoze e koulè oranj lan se pou mete chalè solèy la, dekri chalè solèy la epi ble yo se pou e se pou tanperaman e pezib dèfwa van ap pwopoze. W ap wè yo tèlman ajite tou dèfwa, se. Dèfwa van an, van lan sovaj tou, donk mwen te vle mete yon, yon e yon vizaj sou, sou van lan. Trè, trè, trè, trè bon travay. E m panse ke echanj sa a, mwen vrèman te vle fè l avèk ou menm ki fè penti, paske m souvan vle plonje nan mond nou an menm, pou m gade bagay yo jan petèt ke nou wè la. Paske pou yon kantite moun, yon nèg k ap fè penti, yo estime ke nèg sa yo, yo yon ti jan, Kòmsi manke kèk fèy. Wè Amzou la. Kòmsi yo konn wè nèg sa yon fason. Ou la. Egzatteman. Se pou gentan wè. Pase gen de pafwa nèg a fin fè sa lè ou wèl kanpe yon fason lap gadel. Ou pa ka panse nèg la gen bon sans men petèt se mwayen pal ke li itilize pou li pou li fè travay sa yo. Donk mka di ke mwen kontan. Eske gon mesaj ke ou vle fè pase avèk swa jèn pent ou byen moun ki entèrese vin nan domèn Beaux Arts yo ke ou vle fè pase avèk yo? Wi, toujou gon mesaj. E mwen menm sam toujou ap di gon pakèt jèn ki atis aktyèlman la, bon nan moman pale avèw la ke yo pa sitou paran ayisyen ou konnen kòman sa ye dèfwa yo pa vle kite timoun yo dekouvri domèn sa. Men gon pakèt jèn atis donk yo la men yo pa yo pa gen kran pou yo di paran yo bon m vle fè sa m vle fè sa ou konn ki fè ke yo konn pouse al pou al pran lòt domèn kote timoun nan pa ka vrèman epanye nan sa lap fè a ou konprann men tout sa map di yo se ke Kontinye travay epi gen kouraj pou jis akonpli sa w vle a epi pou reyisi tou senpleman. Ok enteresan.
Donk mèsi pou bèl echanj sa ke nou tap fè e m panse ke echanj sa yo se nan kad yon travay ke yon seri de travay ke Tizè Konesans ansanm ak Haitian Hub ap fè nan kominote a pou mete limyè sou talan yo, pran yo, vann yo vrèman avèk kominote entènasyonal la, vann yo avèk moun petèt nan peyi a ki pa konnen. travay sa yo ke n ap fè nan kominote a. Donk, ki dènye mesaj w ap kite pou kominote Haitian Hub Tizè Konesans la? E tout sa map di nou mesye, depi lontan m konn ap swiv nou, donk m te vrèman enpresyone pa travay nou. E map di nou kontinye nan sa nap fè a paske sa nap fè a ap pèmèt nou, ap pèmèt nou rann anpil ti jèn yon gran sèvis, sitou mwen menm jodi a. Donk map di nou mèsi e kontinye fè sa nap fè a. Mèsi, bon travay!